M pa kon nèg ki gen sèvo msye on nèg ki konn paske mwen m son nèg m apresye kouraje anpil mwen jwenn yon kou de wout mwen pale avèl nou kwaze nou dekwaze men mwen m twouve msye e se sak fè w wè nou tout ap plede vin mande m pale pale pale m di non m pap pale nan bagay ke m pa konprann nou anmède m nou deregle kabyatè m kounye a nou fè m anvayi m oblije ap di nou tout bagay lajistis. An jeneral, menm nan lakou New York City, ou di mwens Miami, Florida, Shaja inosan anndan prizon. Donk si inosan anndan prizon, koupab la ap flannen. Men kijan jistis, banm reponn, banm reponn msye poul byen pou pa janm pozem kesyon sa ankò. Pase jan wap vin pozem kesyon etan poum ta diw, se poum vin diw, kisa poum diw ankò? Mwen diw nan tèt pam, si se mwen yo ta di tande non, sa w panse de sa map diw a 99 pousan? M pa kwè pastè Moïse ta osi sòt, osi enbesil, sof kòm mwen wè tèt li te pran van, paske li te prezidan KPK l konprann sa mete l prezidan an bon Dye, petèt ke l ta ka fon erè konsa. Ni avèk prezidan Jovenel epi Ou pa ka di m te zanmi avè l, se moun yo k di sa. Moun yo pa ka di sa, se mwen ki pou vin di w ke m te zanmi avè l moun. Ou pa ka arete kareman ou di m te zanmi a yon moun. Ou pa ka sipoze ke m te, ou pa konn sa m t ap viv, ou pa konn jan m t ap viv, ou pa konn sa k pase. Ou pa di sa konsa non. Tande, se yonn nan nèg ke mwen goumen pou prezidan wi. Se nan, se, m pa vle pale de misye. Paske mwen kon bann moun ki pran plezi pran sèkèy misye epi yap fè kapital politik avèl. Se sèkèy misye yap bat pou yo wè si yo ka benefisye. Men mwen menm, depi anvan misye te nan sèkèy, se te pozisyon m. Karanba! Map di misye tande, ou wè sa, se pou fèl tèl jan, si ou pa fèl tèl jan, men kibo l pral mennen w. Kote l mennen l vre? Eske se manti m tap fè? M pa di e ni m pap vin la tou pou m ap fè pwopagann, pou m ap selebre, se pa de sa il saji. Le kontrè, ils ont tué mon président, ils ont tué un président haïtien, ils ont tué, ils ont demantle, nan sèt kanpay de demantle lòm nwa, ou ka wè ki jan, menm si, m ap di yon bagay la ki fò, m ap di yon bagay la ki fò, ils ont joué à la mort. Puiske ce jeu la est très fragile avec beaucoup de version e m pral ban nou yonn nan vèsyon yo mwen tande e mwen wè madanm ni ki eksplike ke yo tire l devan yon kabann m pa konn si n tande l tou krible l san yo pa tòtire l m pa konn si n te tande l tou men kounye a m tande yon lòt vèsyon ki di yo gen yon videyo kote yo t ap tòtire l 2 vèsyon ki mennen vè lamò

M ta renmen moun m ta renmen moun banm yon vèsyon klè ki eksplike ke m pa konnen lanmò gen tout mistè sa dèyè l e pa vre? Lanmò gen tout mistè sa dèyè l yon moun ki mouri se viv ou tap viv yon grenn kafou li yo travèse ou al vè lamò kantite moun mwen m wè k enplike nan bagay sa a map mande sa sa ye donk mwen menm moun kap vin eksplike m ke se kounyè a m gen pozisyon m m pa okipe w. Paske o fon mwen konn pozisyon m depi jou ke mwen menm m ap goumen. M pa konn si m sonje yon lè m t ap fè yon entèvyou nan Brekfas antre nou. Nan Brekfas antre nou e BS poze m yon kesyon. E si nou vle nou mèt al nan tep lan. Piske lè sa a mwen menm m ap fè de ti kout tèt sou Prezidan Jovenel pou m di misye ey monchè si se konsa w prale, si se konsa w ap fè sa, li pa bon. E sesi sa se te pozisyon m. E se pozisyon m depi sou Preval. Se pozisyon m depi sou Michel François. Se pozisyon m sou tout Michel Martelly, se pozisyon m sou nenpòt ki prezidan paske mwen Ayiti pou mwen se pa yon moun, m pa janm lòm de nòm. Yo pa ka pèmèt ou di m nèg Preval la, menm jan yo pa ka pèmèt ou di m nèg Jovenel la, menm jan yo pa ka pèmèt ou di m nèg Martelly an. Je ne suis pas l'homme de norme, je suis l'homme d'Haïti. Ayiti cheri. Mwen pa gen dwa twoke w menm si y ap ban m dyaman. Bon sa se pozisyon m. Se konsa m leve, se konsa m ye. On nèg debake sou mwen pou eksplike m ke fò m te zanmi entèl, fò m ta fè mizik pou entèl. Ou pa ka di m ki lè pou m fè mizik pou entèl. Bon si sa m fè kòm mizik lan tradui reyalite pa m nan epi l pa fè w plezi. Se mwen k chwazi ki sa pou m chante, lè pou m chante. Paske se mwen k fè eksperyans mwen a entèl. Ou pa ka di m se zanmi entèl. Epi ou konn sa Ayisyen fè ki pa bon? Yon bann ayisyen men kijan yo rele w trèt wi men poukisa yo rele w trèt yo rele w trèt paske yo pwograme w pou yo sèvi avèk valè w san konsantman w men kounye a la lè yo rive nan yon kafou piske w pat konsanti pou yo sèvi ak valè w ou kanpe epi yo di w trayi trayi kisa èske m te gen èske m te gen antant avè w ki di men ki kote nou prale depi lè n kòmanse ou di w pral la m di w m pral la mentnan lè w rive m wè se la w prale mwen menm m al nan wout kote m ta prale a. Ou pa kab vin eksplikem, a se moman la se mwen aksepte, men vwale ti bonòm kap vann grenn nan, kòman l rele? E, ti nèg ki tap vann grenn nan ki te di se konze m ye a. E, msye gen yon non, yon ti nèg m te konn ap tande souvan, men depi lè m fin wè l fè deklarasyon sa, m di a, lè mwen m debranche nèg se paske yap fè yon ti kòb. Yo pa konprann ki responsablite yo nan sosyete a. Mwen menm, depi Ayisyen pwograme w pou l sèvav w san konsantman w, enpi li jwenn yon rezistans, Li trete w de trèt. E sur ce, li deside tiye w. E l ka vle detwi w. Paske li di w trèt. Mwen menm, nèg pa ka mennen m la. M pa ta ka mwen menm pou yon nèg ap vin esplike m. Ke m ap bay le ton. Epi kounye a la de mizik kòmanse epi w vle fè m konprann se w ki pou vin danse. Se mwen k maestro, se mwen ki pou danse. Ou gen dwa toujou jwe, fè ti danse w. Men se mwen k pou konn kilè m ap jwe, ki bas, ki gita, kilè, ak gen ki akò. Mèsi mwen maestro Nou gon bann bagay nou vle klè ak moun yo M gon lòt ti bagay m ta renmen pase sou li ankò Pase lè m jwenn nou sanzatann konsa m ka pwofite fè yon seri de ti deklarasyon Tè m di nou yon ti bagay Ou wè rezo sosyo Gen anpil moun nan rezo sosyo yo yon jou Yo gen pou chita devan yon miwa Yo menm ka pral kondane tèt yo de krim de hot trayizon Nou konn sa sa vle di crime de haute trahison? On moun kap fon krim kont on peyi, kont on nasyon. Pap gen jij pou jije yo non. Pap gen moun pou kondane yo non. Yo menm ak tèt yo gen pou wè yap kriye nan lari, je fè sa a Ayiti. Paske ou konn sa yo pran plezi fè? Pandan yap fon ti kòb nan rezo sosyo, yo sou pewòl yon seri de gwoup moun, epi yo pran plezi ap detwi on kantite de vrè valè ki pral gen pou ale nan front page al goumen pou Ayiti. Yo pran plezi ap detwi yon seri de sòlda ki toujou ap goumen pou Ayiti, ki gen pou kontinye pou Ayiti, ki gen pou ap goumen pou Ayiti, epi pou yo fè yon ti kòb, epi pou yo fè de twa vyouz, epi yo mande raje y ap fè nenpòt ki deklarasyon. Nèg sa yo, se pa moun ki pral jije yo non, yo gen pou chita devan yon miwa. Madanm yo, leplizsouvan se fanm ki konn sove nou, pase gen de nèg. Konnya m wè fanm rantre ladann tou kòman rele ti m pa konn non ti pitit la sa m te di ki sanble avèk yon ti femèl bourik ki gon brid nan bòl nan bouch li chachachachachata m ap mwen moun sa yo nou gen pou n chita yon jou nou gen pou n di eh m komèt krim de hot trayizon paske mwen kontribye pou detwi yon valè ki gen ki tap goumen k ap goumen e ki gen pou goumen pou Ayiti e kan tizon ou bezwen de sòlda serye pou yon batay reyèl epi yo pral wè ke se yo sèl ki rete ò yo pa konn goumen. Yo renmen goumen, men yo pa konn goumen. Donk vrè sòlda yo, m ap gade yo atravè rezo sosyo. Pran prekosyon, nou menm k ap gade la. Lè w wè bagay sot nan rezo sosyo, chwazi ki sa pou w pran. Paske ase souvan, se manti moun y ap fè. M pral esplike w. Youn nan malè ki gen nan rezo sosyo. Ou wè lè w ap jwe viktim. Lè w ap jwe viktim, si nou vle konprann sa m ap di a, lè moun ap jwe viktim, tankou ti bononm nan ki nan prizon an la, ti bononm ki nan prizon an la, ou pa wè pou kiyès, ou konn kiyès? Plen moun ki nan prizon? Plen moun ki nan prizon. Chak chak nèg ki nan prizon, men espesyalman ti bononm ki nan prizon an la. Ki bò l ye?
E ou konnen, nèg yo konnen pa sou wi. Ou konn sa k rive? Tout moun ap pale, pale, y ap fè misye jwe viktim. E wè w ap jwe viktim. Depi se ou volontèman k ap jwe viktim, ou oblije fè manti. Karanba! Pou ou li pa viktim de anyen. Li pa tande. Depi w ap jwe viktim, ou oblije fè manti. Premyèman, w ap pral di, y arete w pou diri. Se manti. Dezyèman, ou pral di, y arete w pou tèl lòt bagay. Se manti. Twazyèman, paske ou chwazi jwe viktim. E afòs de jwe viktim, yon jou w ap viktim. Piske lè sos, wi gon jou wap viktim, piske ou konn de ki sa ou pral viktim, lè sosyete a reyalize ke se jwe ou tap jwe viktim, e pou te jwe viktim nan, ou benefisye byen antandi nan moman wap jwe viktim nan don sètèn popilarite de bagay, men lè yo vin find out vrè verite a, ou nan pwoblèm. Sa w konprann senatè, moun kap di viktim li nan prizon se pou dire lap fè, ou menm ou di non. Men e pa ka sa.
Epi ou konn pou kisa m jwenn nèg, gon nèg nan kòmantè a ki di m rayi Jacques Sauveur Jean li mete pastè Moïse nan prizon m di bon gade travay yon nèg. Bon si l rayi m paske m mete pastè Moïse nan prizon sela vle di ke li renmen m. Pi koz mwen m pa konn m mete pastè Moïse nan prizon. Sim te konnen m metel nan prizon li rayim paske pastè moise nan prizon m tap di ok mwen mete pastè moise nan prizon misye rayim paske met pastè moise nan prizon mwen konnen a mil pou san kem pa met pastè moise nan prizon e vwala poukwa l rayim donk li viktim li menm don matrakaj on nèg kap jwe viktim epi kap chèche alibi kap fè manti bon elè tout moun vin dekouvri ke jak pa gen anyen pou wè. avèk prizon an. Men si ap gade opinyon piblik la yo wè tout moun ap mande liberasyon pastè Moïse e lè w fè deklarasyon gen anpil moun ki jije w mal e yo di ou menm ou pa di anyen ou pa janm di anyen ou se yon kriminèl Apam di apam ap di tout sa map di yo pa bon Ou ta renmen yo lage Mwen menm mwen k pou di kilè pou moun lage devan lajistis m ye lajistis m ye. E mennaj mwen li ye, se tonton m, se mwen m te e mwen yo di l tuye, se frè m li ye. Dan lopinyon piblik e se paske li ap fè diri, se paske. Mwen sou pa wè ou di dan lopinyon piblik sa vle di l ap jwe a la viktim. Donk an jwe a la viktim yon jou l ap viktim. Ok kounye a yon moun ki avize tankou ou kòman ou ka e bay eksplikasyon. Yon moun ki avize tankou m konnen ke fò m gon konpòteman diy de mwen menm. Premyèman pawòl mwen twò peze pou m al lage l an piblik devan yon ka gen lajistis. Li pral mete m nan sitiyasyon swa anfas moun ki viktim nan, swa okote de moun ki fè krim nan. E si misye inosan, nèg ki vrèman fè krim nan, li mete m anfas li tou. Donk yon nèg pa kab vin eksplike m ke paran m te voye m lekòl, menm si paran m pa t voye m lekòl, mwen te gen posiblite edike tèt mwen pou m fè yon seri de bagay, pou ap vin di m, men kisa pou m di, men kilè pou m di l, men kijan pou m di l, si m ta vle moun renmen m. Sa m pèdi nan pawòl moun renmen m? Men, premyèman, yo ta yo te arete pastè Moïse paske yo te akize l yon kesyon lanmò, anpil moun, gen menm avoka ki fè konnen men kiyès ki ta nan lanmò
Albert Joseph, wi, kounye a la, tout moun ta vle fè konnen ke pastè Moïse menm li nan prizon, l ap boule prizon. Donk li revni, li revni a la jistis de pran yon desizyon. Si se moun k ap blablabla, fè m konfyans, Ou nan pwoblèm jiska pou leta e pou letanite. Men, selon konsta tout moun kapab konstate nan peyi Dayiti, sitou nan depatman Nòdès, e yo di aparèy jistis la, bon, sitou nan Wanament, sa pa bon menm, menm, menm, trè politik, e te gen mèt atis ki pa t janm ka jwenn jistis, ou pa kèk moun ki mouri, se negosyasyon moun sa yo kwè. Kite m di w yon ti bagay.
Daprè ou menm, lemond antye lajistis pa janmen jis. Ou pa konn konbyen inosan k nan prizon, konbyen koupab k ap flannen Nouyòk? Nap pale m de kanp dim dadou se wanament sesi sela nou vle pèsonalize yon bagay mwen paka pwononse m menm jan avè nou m paka gen menm konpòteman menm atitid avè nou mwen oblije janm ye la e sesi menm si m peye l nenpòt pri it's ok paske mwen konnen nou konn konbyen inosan k nan simtyè nou pa konn konbyen moun ke baron resevwa epi l mete l pou kont pa l la Martine reponn mwen. Konbyen moun bawon resevwa epi lèl fin ankò pou tèt bawon lap di mezanmi mwen apa sa pa fè anyen menl mouri donk sela vle di ke lenjistis son bagay ki revoltan men fèm konfyans lèw anfas enjistis ou chèche yon pozisyon legal pou rezoud pwoblèm nan ou pa chita blablablabla epi wap frajilize moun ki ap soufri an. Mwen panse ke konpòteman sèten moun koze anpil soufrans a Pastè Moïse paske o fon nap fè yon bagay ki pa nòmal. Nap ankouraje le jeu a la viktim. Met granmoun sou ou. Met granmoun sou ou depil tonbe nan men w se pou ou li ye. Chèche fòma nòmal. Mwen menm si Pastè Moïse. Kite m di nou yon ti bagay. Si Pastè Moïse. Si l te moun mwen. Premyeman l pa tap la. Li pa moun ou? Li pa moun mwen si l te moun mwen ou pat konn tande lè lal ou pat la lè l te vin kraze lè l te vin pou l kraze devan biznis mwen an nou tout pat la nou pa konn tande l kap fè ou menm ou pat la nan operasyon yo. Ou t wè te gen e sab ki te vin depoze devan wout la? Wi epi lè l fini l kanpe li di ke m di wout la pap fèt pou sa reyini moun yo pral vin kraze biznis mwen nou pat la. Nou pa menm. Si te moun ou se nan. Sa w tap fè. Hein?
Si te moun ou.
Sa w tap fè. Si l te moun mwen premyèman l pa tap la. Paske m tap di l K pk pa vle di pkk. K pk pa ka ba l dwa ap fè pkk. M tap di l pran prekosyon. K pk vle di kanal pap kanpe. Pkk vle di pastè kap fè kaka. M tap dil sa, m tap dil fè diferans antre KPK e pkk. Lèl fini, m tap make sure ke m eksplikel. Se moun ki fè kanal, se pa kanal ki fè moun. Se pa paske w fè kanal ke w ka mache bay nenpòt moun, nenpòt souflèt, di nenpòt sa w vle, epi lè vini kon ou ò. Mwen m tande, m tande de deklarasyon ke misye konn ap fè. Mesye mwen m pa nan manti a, mwen m pa nan ransa moun tou non mwen menm. Mwen pa bon pa m pa kenbe pawòl pou pa m pou moun ap vin mande m pou m sere pawòl pa moun m pa fè sa non e pou sa m jwe fran je mwen tande de mesaj mwen konn wè m sou tande pou yon nèg twouve mwayen ou pran kamera ou kanpe devan l epou di w ap bay adrès tèl jij w ap bay adrès tèl avoka epi ou met nan tèt ou ke w gen yon woulo konpresè a la dispozisyon de moun ou pral voye yo al tiye moun pou ou epi lè l fin ankò 48 èd tan aprè yo gen youn nan moun ou di yo mouri. Èn nou pa twouve ke se enprudan? Pou ou menm Senatè, misye ta viktim de konplo politik lan selon sa ou di a? Paske si ou di li denonse moun sa yo, apre. Ou wè, kite m di ou, nan tèt pa m, malgre m pa t gen dwa di sa m ap di a la a wi, nan tèt pa m ak 99 pousan, m pa kwè misye fè krim sa. Nan tèt pa m. Ke m pa gen dwa di. Ou pa kwè paske m wè ti fè l?

Pase ke sa nap fè la a, se tankou m ta di nou se de moun yo voye pou vin fè m di ke m mete pastè nan prizon. Bon m pa mete l nan prizon. Ou di m ou rayi m paske m mete l nan prizon. Donk m deja wè w son anyen. Pase ke ofon m pa mete l nan prizon. Donk ou pa gen rezon pou w rayi m. Alò se avèk opinyon piblik la wap pale la a wi. Daprè ou menm. Daprè ou menm se pa opinyon piblik. Avèk opinyon piblik la wap pale la. Donk daprè ou menm. Banm poze nou kesyon. Lè nou poze m yon kesyon m reponn li sa avè nou e nou m reponn. M konnen nou. E pa travay nou nap fè. Alò m pa wè tout opinyon moun yo k ap vin pale tenten, k ap vin eksplike m, kòmsi m ta di w mwen pou mouri. Ou fin vale kleron w men se mwen k pou sou. Senatè, senatè, gon bagay ki esansyèl m wè nan anpil moun ki pa teni kont de sa. Nou nan fen dane. Ou menm ki te reprezante depatman an kòm senatè, ou gen yon owa politik, ou se yon lidè politik, ou se antreprenè. Kòman w.